32 moun lan epi klike sou ti sin plis lan sèlman wap ede chanèl lan. Ayisyen yo ki debake nan stad ap antre nan stad nou twouve nou devan stad Sila ki se Nou Stadium ki se stad Inter Miami an. A note ke fifa te mansyone padon pa fifa Federasyon Ayisyèn de Foutbòl nou an te mansyone ke. Tout tikè yo te sold out. Kidonk la stad sa ki gen yon kapasite de stad sa ki gen yon kapasite de 26 mil plas ebyen tout 26 mil plas sila yo sold out. Ayisyen jiska prezan k ap debake nan stad lan guys. 500 600 moun sila yo k prezan an pataje live lan. Ou menm ki poko fè sa klike sou ti sin plis lan. Sèl sa nou mande w kòm sipò. Ou menm ki ayisyen ki renmen travay n ap fè an. M panse sa p ap pran pil sa p ap pran pil klike sou. Sin plus lan abone avek paj lan fè sa quickly e nap live pou match lan nap live pwiske epa tout imaj epa tout imaj pardon kamera moutrew nap kapab moutrew lè fanatik yo ap enjoy ap chofe tout moun ap antre nan stad jiskaprezan deyò an chaje moun e gen machin jiskaprezan ki poko ka antre e nou kapab wè sa ayisyen yo ki debake nan stad just klike sou ti sin plus lan e sèl sa pou nou fè guys klike sou ti sin plus lan. M panse nou pa mande anpil klike sou ti sin plis lan m panse la nou pral bay yon view de stadium nan jis avan match kòmanse pou nou wè kòman sa li menm li ye klike sou ti sin plis lan guys a note ke nap live pou match lan tout 600 moun sila yo m panse nou chak ka bay.

On sèl bagay m mande nou, abòne avèk paj lan, klike sou ti sin plis lan, klike sou ti sin plis lan. Nap gade kòman anbyans lan ye nan stad, anote ke animasyon DJ se pral DJ Tony Mix ki pral pèmèt nou swiv e sa se nouvo stad Inter Miami an guys. Ayisyen ki deja pran plas yo, si nap gade yon la son stad. Enkwayab men vre Yon nonm di sa m gen yon patnè m ki di enkwayab epi lè w panse li pral di men vre epi l di men fo Enkwayab men fo Guys tout 500 moun sila yo abòne avèk paj lan si w poko fè sa abòne Abòne avèk paj lan guys Rankont lan ki pral kòmanse nan yon ti tan m panse Rankont lan pral kòmanse so Abòne avèk paj lan pataje. Nap bay kelke imaj de stadium nan koman sa li menm li ye. Ann eseye soti pou n gade koman ayisyen jiska prezan ap debake nan stad. Tout 500 moun sila yo k anba live lan just klike sou ti sin plis lan e sèl sa m mande nou asire ou klike sou ti sin plis lan. Jiska prezan nou twouve nou nan Downtown, Ayisyen debake nan nouvo lokal Inter Miami an ki se Inter Miami Stadium. So ann gade kòman sa li menm li ye deyò a. Jiska prezan Ayisyen debake pa foul pou vin sipòte seleksyon nasyonal nou an. Tout 500 moun sila yo ki prezan anba live lan bay yon pataj. Sèl sa nou gen pou n fè, on pataj epi asire ou klike sou ti sin plis lan. A note ke yo mansyone tout tikè sold out, se sa seleksyon nasyonal nou an mansyone, tout tikè yo te sold out. E Ayisyen yo la nou wè k prezan. A note nou pral fèmen kòmantè an lè match kòmanse yon fason la pou n kapab bay tout piblik lan k ap chofe piske e pa tout imaj lwa p gade nan tele e kameramann la ou montre w so. Avèk pasyon Dieu fout info wap gen chans jwenn tout imaj sila yo, reyaksyon piblik tout sa. E fòm verifye quickly la si nou abòne, asire nou abòne, fòm tcheke tanzantan la si nou abòne. Guys mete nou a 10 ka jodi an. Mwen nou pa vle abone guys abone klike sou ti sin plis lan sa pap pran anpil tan kelke segond. Tout 500 moun sila yo k prezan nou gen devwa pou nou abone. Ann al wè yon lòt ang nan stad lan kòman sa li menm li ye. Animasyon DJ an se pa lòt ke Tony Mix.

Pa bliye ou menm kap swiv nou fè nou konnen kote ou branche live lan. Ou gen devwa pou fè nou konnen kote ou branche live lan. Nap voye yon big up spesyal pou El Elio Guys sometime fòm tcheke nou, m'asire nou abòne avèk paj lan. Piske live sa e pa tout kote nap jwenn li bèl konsa. Abone avek paj lan. Moun ap debake nan stad jiskaprezan. Ayisyèn yo pè lan. Nap gade nou wè kelke fanatik perivyen. Kelke perivyen la. An nou di fanatik perou. Kap debake nan stad. Nou aktyèlman downtown Miami. So Kom asire nou abone guys Tapote tapote plis guys pa kite mwen k mande sa Tapote guys. Guys m konstate abone yo kanpe Fok nou asire nou kontinye abone guys Asire nou fe sa Asire nou kontinye abone ayisyen yo jiska prezan. ki deyò an, ki deyò an kap fè foto, kap verifye tout ti trik. Nou aktyèlman devan stad sila ki se Inter Miami Stadium. E nou salye zanmi pa nou Bendjino Victorin ki anba live lan, Bendjino Victorin, Enjenyè Innocent John Djoudly. E pa bliye fè nou konnen kote w kote w ap swiv live lan pou n kapab voye yon big up spesyal pou ou menm. E m pap mande sa ankò guys nou gen devwa pou n abòne avèk paj lan. M panse ke si ayisyen yo vin sipòte seleksyon nasyonal la e mwen menm tou mwen la fòk nou sipòte paj sila ki se passion du foot. M panse quickly sa pap pran anpil tan fòk nou abòne avèk paj lan. Tout 600 moun sila yo, m voye yon shoutout spesyal pou nou menm. Ayisyen yo jiska prezan jan m di an e prezan nan stad Petyonvil Ayiti. Yon moun tankou Don, Don Petyonvil Ayiti pa neglije fè kòmantè. Flakita depi Sendomeng, tout moun Sendomeng nou yo bonswa, nou voye yon spesyal, nou voye yon salitasyon spesyal pou nou menm. E pa bliye tapote guys, tapote. Tapote mete nou Mete nou adik a tapotaj guys epi e tout 500 moun sila abòne a paj lan m pa vle yon grenn moun pa fè sa jodi an abòne avèk paj lan e la Guyane yon moun tankou e malerezman non an pase vit m ap swiv depi Ayiti e kanapevè yon moun tankou Louis Géraldine Louis Géraldine e bèl madam sila depi kanapevè fè nou konnen kote w ap swiv live lan Yon grenn bagay Bon ann di maximum nou gen 3 trik pou nou fè Tapote, pataje, asire w abòne avèk paj la Anyen ankò Sa vle di nou pa mande kado Nou pa mande gran choz guys Se jis ke mete nou a yon maximum dabòne Epi gen akreditasyon nap ka genyen pi devan Pou n rive kote nap kapab rive a dè ke seleksyon nasyonal lan ap jwe Jiskaprezan ayisyen yo ap antre nan stad Ayisyen yo kap chofe la. Sa se nouvo stad Inter Miami an. Alon dege nou pral fèmen kòmantè yo. Yon moun tankou Bendjino Victorin frèm frèm. Bendjino Victorin nou a 620 moun. Bendjino Victorin zanmi pam ki trouve li depi Repiblik Dominikèn ki prezan anba live lan. Enjenyè Innocent, John Judly tout mesye sa yo anba live lan. Anote ke kòmantè yo pase vit guys. Yon moun tankou G. Sa 47 moun sa yo pataje m panse o mwen nap a 1000 moun nan live lan ayisyen yo jiska prezan e gon moun ki mande yon view de stadium nan m pral antre la banm antre bay yon view de stadium nan a note ke se nouvo stad inter miami an si nap gade la se kelke jwè yon moun tankou Rody Alba e ajanten sila ki se Benetti. Epi, si n ap gade la, Lionel Messi jis lòt bò an la, sa se nouvo Stadium Inter Miami an. Ayisyen yo debake e seleksyon nasyonal la te mansyone plis de 26 mil plas gentan sold out. Ki di sold out, sa vle di Ayisyen fè travay yo, yo prezan nan stad lan. 700 moun kanpe flat anba live lan, nou salye tout 700 moun. Gen akreditasyon n ap ka gen pi devan pou n reprezante seleksyon nasyonal la. M panse se Ayisyen nou ye, m pa p mande nou anpil, abòne avèk paj lan. DJ Tony Mix kòm animasyon DJ n ap gade Tony la Tony la se yon koupè Tony Mix prezan N ap gade stad lan guys 700 moun ki la Ayisyen debake. Nou wè pelouz lan k ap mouye la. Se bèl bagay lè nou ini. Se bèl bagay tou lè w ap sipòte yon travay konsa tou. Yonn nan bagay ou gen pou fè. Se sipòte seleksyon nasyonal nou an. 800 moun ki anba live lan, nou salye tout 800 moun sila yo. Nou mande omwen 800 pataj. Sa se fanatik Pewou, kèlke Perivyen ki nan stad. Guardado, Guerrero, ki pot mayo Guerrero. Ayisyèn yo ap debake nan stad. Nou pral wè kòman sa li menm li ye. Anote ke n ap live pou match lan epi n ap fèmen kòmantè yo. On fason gen imaj nou pap ka. m pap ka montre nou, gen imaj kamera pap ka montre nou, men avèk Leo Bendy Passion du foot, n ap kapab viv tout imaj sila yo. E tout 900 moun ki anba live lan pataje live lan. Si nou chak ba paj lan omwen 2 pataj, m panse sa ap itil nou anpil. 900 moun anba live lan, rankont lan li menm poko kòmanse, jan ke m di an nou nan stad lan. Voye dim kote wap swiv live lan epi nap kapab Voye dim kote wap swiv live lan epi nap kapab voye yon big up spesyal pou ou Zanmi an ki mande moun kap pale an se Leo Benz Leo Benz Nou a mil moun Mwen a mil moun guys. Sa se rankont lan. Jist avan rankont lan demare. Jist avan rankont lan demare. Nou prezan nan stad sila. Se nouvo stad Inter Miami an. M pa baw manti guys. Bagay first class. Depi Brezil yon moun tankou Samantha Brezil, Indiana, Sen Domeng, Manito depi Sen Domeng, Ayiti. Tout mil moun sila yo k anba live lan. Yon sèl bagay m mande nou guys. Asire ou abòne avèk paj la. M just pa fèl pou mwen, fèl nan optik le fèt ke wap sipòte seleksyon nasyonal lan. E le fèt ke w fè sa, gon nivo dabòne nou genyen, piske nap travay pou sa, nap kapab gen akreditasyon, nap gade drapo seleksyon nasyonal la kap flote, se bèl bagay, peyi nou nan batay, yon, nou kapab di yon semèn avan mondyal la kòmanse oubyen kèlke jou avan mondyal la kòmanse, tout ayisyen yo reyini. Mete nou a 2000 mete nou a 2000 moun anba live lan mete nou a 2000 moun guys bon nou pral fon ti soti pou nou wè kòman sa li menm li ye piske ayisyèn yo ap debake nan stad ann fon ti soti guys pou nou wè kòman sa li menm li ye a note ke pli de 26000 biyè gentan vann kon zanmi k mande li ta renmen konnen moun kap pale a.

Inter Miami an An al An al nan section sa pou nou wè kòman sa li menm li ye Ayisyèn yo ki debake nan stad Lè w soti nan vil Biye a kiyès menm Lè w vini Sa se ti kote pou enjoy ou anlè stad lan Gen bar gen tout bagay ou ka bezwen tout sa pou w achte sa ke m di nou an N ap gade pòtrè Lionel Messi se yon ikon nan klèb sila. Dans Supe Tan, Lionel Messi se yon ikon nan klèb Inter Miami an. Estad sila konstwi avèk tout moun ki reprezante klèb sila. N ap gade sa se ba ki anlè an. E Ayisyèn yo jiska prezan deyò stad. Mwen menm m fè efò pou m ka antre pi bonè, pi to yon fason pou m ka. Jan ke m di an se yon stad ki jiska prezan an konstriksyon. Malgre nou wè tout bote sa. Si n gade, s on stat ki jiska prezan an konstriksyon. 1200 moun, tout 1200 moun sila yo pataje. N ap gade Ayisyen yo k ap debake an mas jiska prezan ki deyò stad. Jean Yde Petit Frère, bonswa. N ap gade Ayisyèn yo ki poze nan ba an k ap manje, k ap bwè, tou sa. So se bèl bagay Se bèl bagay Nap tou voye yon mesaj pou tout moun Li lè li tan la pou preche lapè Bò kote paw lan Ayiti te kapab konsa Anote nou gon pakèt entèvyou nou pral poste sou paj lan Yon moun tankou Wood Joseph Rod Joseph m panse nou konn pèsonalite piblik sila François Fednaelle tout moun sila yo prezan yo pale Nan kad match preparasyon koup di mond sila Pou kapab swiv tout entèvyou sila yo. Just abone avek paj nou. M pa kwè map mande sa anpil fwa men nou gen devwa tout 1200 moun sila yo poun abone avek paj la. Ayisyen yo ap debake nan stad jiskaprezan nap gade la moun yo ap antre jiskaprezan deyò a foul pakin foul 1300 moun guys mete nou a 2000 abone. Asire w mete yo a 2000 pataj. Ayisyèn yo se kounye a ap debake nan stad. 1300 moun anba live lan. M pa mande kado, tapote guys. Pa sispann sou tapote a. Li lè pou nou mete nou a 50000 e moun kap tapote. 21000 moun kap tapote la. 21000 tapotaj. Fè sa quickly guys. Mete nou a kantite. Tapotay sa. 1400 moun anba live lan, a note ke rankont lan li menm pral demare nan yon ti tan, ann fon ti desann la pou n wè kòman ayisyèn yo ap rantre nan stad Ayiti Pewou, piblik la ki tout afè motive nan kad match eliminatwa, nan kad match preparasyon koup di mond. 2026 Sa se Nou Stadium ki se stad Inter Miami an 1500 moun prezan Ayisyèn yo bèl Ayisyen yo bèl So jiskaprezan moun yo.